Hello, bonjour tout fan YouTube mwen yo, koman nou ye? M espere ke nou anfòm. Jodi a m pote yon lòt video pou nou. Pa rapò a tit la e miniature la, nou ka deja wè de ki sa m pral pale. Anvan menm ke m antre nan video a, m ap mande si ou poko abone avè chanèl la, abone avè chanèl la ou pap regrèt, pa bliye like, kite kòmantè epi pataje. Jodi a m vin pale avèk nou de 7 sinyal ki ka montre gen yon pwoblèm gwosès ou pa ta sipoze inyore. Nou wè pifò gwosès yo fèt san konplikasyon, sepandan li itil pou konnen siy pwoblèm medikal grav ki pi souvan afekte fanm ansent yo. Gen sèt konplikasyon ki rive pi souvan nan gwosès yo, doktè ou pral tcheke pou nenpòt ki sentom ki ka endike prezans konplikasyon sa yo pandan tout gwosès la, pou fè sa, li pral fè tès laboratwa, egzamen klinik ak sonografi, sa nou rele Ultrason an. Epi, m ap di nou pou ou ka ede doktè ou, ou dwe ale nan tout randevou prenatal ou yo nan premye, dezyèm ak twazyèm trimès yo ak enfòme l sou nenpòt ki sentom ki konsène ou. Premye sinyal la se ke sinyal avòtman, sa nou rele fos kouch la oswa pèdi ti bebe a. Yon fos kouch se pèt natirèl nan yon gwosès pandan premye 20 semèn yo. Apeprè 10 a 20 pousan nan gwosès fini fason sa ak plis pase 80 pousan nan pèt rive anviwon 12 semèn. Yo kwè ke pi fò avòtman ki rive pandan premye trimès la ki te koze pa anòmali kwomozòm nan ovil fètilize a ki anpeche anbriyon an li devlope. Premye siy yon foskouch se nòmalman tach san oswa sèyman nan vajen. Se konsa ou ta dwe e rele doktè ou imedyatman si nenpòt ki kantite san parèt nan kilòt ou. Byenke anpil fanm gen yon ti sèyman byen bonè nan gwosès la, e sa pa vle di yo pral pèdi tibebe an pou sa. E dezyèm bagay la, si doktè li sispèk yon avòtman, doktè ou pral ba w lòd pou yon sonografi verifye sa k ap pase andedan matris ou epi yo pral pwobableman tou mande w fè yon tès san. E dezyèm bagay la ki se sinyal akouchman prematire. Si ou kòmanse gen kontraksyon peryodik ki lakoz Kòl matris la li menm li ouvri oubyen li ap dilate nan mwens avan 37 tyèm semèn gwosès lan, yo konsidere ou ke ou gen yon travay prematire. Si yon ti bebe fèt avan 37 semèn gwosès, yo rekonèt sa kòm nesans twò bonè. Ozetazini, apeprè 12 pousan ti bebe yo fèt prematire. Nesans prematire li ka lakoz pwoblèm sante oswa menm ka fatal pou ti bebe a si li rive twò bonè. Plis ti bebe a li menm li devlope oswa ki genyen matirite nan nesans li, li gen plis chans pou li swiv epi rete an sante. E twazyèm bagay la ki se sentom pre-eklanpsi. Preeklanpsi se yon kondisyon medikal grav ki afekte apeprè 5 pousan nan fanm ansent. Ou pral dyagnostike ak preeklanpsi si ou genyen sentom sa yo aprè ventyèm semèn gwosès la. Pa egzanp, si ou gen tansyon, si ou gen prezans nan pwoteyin nan pipi a, si ou genyen anòmali fwa oswa ren. Pifò fanm ansent ki genyen pre-eklanpsi devlope sentom ki pa grav nan kondisyon an jis avan dat akoz yo e san yon trètman apwopriye, ni yo menm ni bebe an ka soufri konsekans ki vrèman fatal. Sepandan, pre-eklanpsi a li menm li ka pwogrese rapidman Epi si kondisyon an li menm li grav li ka afekte ògàn divès kalite ak lakoz pwoblèm grav e menm fatal. Lè preeklanpsi a grav oswa li vin pi mal yo dwe akouche ti bebe a li menm bonè osinon yo fè yo ka fè sezaryèn pou moun nan.

kòm oligohidra mnyos. Daprè Òganizasyon Prevansyon Malfòmasyon, apeprè 4 pousan nan fanm ansent gen yon nivo likid amyotik ki ba pandan kèk etap nan gwosès la, an jeneral nan twazyèm trimès la. Si sa rive ou, doktè ou ap kontwole gwosès ou byen pou kapab asire ti bebe an li menm li devlope nòmalman. Si yo detekte kondisyon sa a nan fen gwosès ou, yo pral e pwovoke travay e senkyèm bagay la ki se sentom dyabèt gwosès sa nou rele dyabèt jestasyonal la anviwon 2 a 10 pousan fanm ansent ozetazini devlope kalite dyabèt sa malgre ke kantite sa li menm li ka parèt pa anpil maladi sa komen ak grav ase ke tout fanm ansent yo regilyèman teste pou tolerans grikoz antre 24 a 28 semèn yo detekte kondisyon sa. Si ou devlope dyabèt pandan gwosès, nivo suk nan san ou yo pral byen kontwole. Pi fò fanm jere yo kenbe nivo suk nan san nòmal nan chanjman nan rejim alimantè ak egzèsis fizik ak ti bebe yo fèt an sante. Men, lè yo pa kontwole, dyabèt la ka genyen konsekans grav anpil, sitou pou ti bebe a. Manman ki te gen dyabèt jestasyonal gen 25 a 50 pousan chans pou kapab devlope dyabèt tip 2 pi devan. Byenke risk sa li menm li ka redwi anpil nan kenbe yon pwa ki an sante ak yon vi an sante. E sizyèm bagay la ke m ap di, ki se sinyal ak sentom gwosès ektopik. Lè yon ovil li menm li fètilize, li al enplante deyò matris la, yo di ke gen yon gwosès ektopik ki te fèt. Gwosès ektopik rive nan youn nan chak 50 gwosès. Paske pi fò gwosès ektopik rive nan tib twonp yo, sa yo souvan refere yo kòm gwosès tube. E li enpòtan pou kapab detekte kalite gwosès sa byen bonè paske si anbriyon an li menm li kontinye grandi li ka lakoz yon ripti twonp epi li lakoz sèyman entèn ki ka fatal. Pa gen okenn fason yo transpòte yon gwosès ektopik nan matris la se konsa sèlman opsyon moun nan se nan fen gwosès la. E setyèm bagay la ki se sinyal plasanta previa. Si ou genyen placenta previa, sa veut dire ke placenta ou a li menm li enplante twò ba nan matris la, a kote kòl matris la oswa menm kouvri li, placenta previa a an jeneral pa prezante pwoblèm nan gwosès bonè. Sepandan, si sitiyasyon an li menm li pèsiste jouk nan fen gwosès la, Ou ka sèyman oswa oblije akouche prematire ak lòt konplikasyon ka rive. Doktè ou ap tcheke ki kote plasanta a lè ou jwenn sonografi nan mitan gwosès la. Sepandan, se sèlman yon ti pousantaj fanm ansent ki gen yon plasanta previa nan mitan jestasyon kontinye genyen li nan moman akouchman an. Plasanta previa an jeneral rive nan youn sou chak 200 gwosès. Fanm ki gen yon plasanta previa, lè yo pral fè yon akouchman se e pa sezaryèn. E pi pou ranfinir, m ap di nou, si tout fwa ou te gen youn nan sinyal sa yo, malgre se pa tout w ap ka idantifye, ou ta dwe trè veyatif epi ou dwe swiv jinekològ ou a la lèt. Men se ke video sa li menm li ede nou paske m panse ke li trè esplisit. Pa bliye mes amours si n poko abone avè chanèl la, abone avè chanèl la nou pap regrèt. Pa bliye like, kite kòmantè epi nou ap wè ankò nan lòt video. Bye!